Hey timoun ki jan nou ye, se Born Cliff. Mwen vrèman dezole pou langaj m pral gen pou m itilize nan videyo sa paske se pa yon videyo m te swete fè. E moun ki pa konnen, mwen se yon kriminolog e m travay pou State of Florida nan US Congress e an menm tan tou m travay pou Department of State nan United States Navy. Gen yon sijè k ap fè anpil aktyalite. E sa fèm mal etanke yon jèn ki vin isit, ki kwè nan sa ki rele avni, ki kwè nan sa ki rele dinyite, pou m wè ke sosyete ayisyen an ap travèse yon moman si di ke sa. Nan 5 dènye ane yo, gen yon masiv migrasyon ki kòmanse fèt nan yon vil ki rele Indianapolis. Anpil ayisyen kòmanse kite vil yo pou yo al abite Indianapolis. Sa vin koz ke anpil moun k ap rantre. soti nan peyi tankou Brezil, Chili, se la yo gen yon moun ki pou resevwa yo. Ebyen nan jou sa yo la, otorite Indianapolis rele anmweyy, gen 8 shooting ki fèt nan yon semèn. E nou konn kiyès majorite li ki fè shooting yo? Ayisyen. Mwen te trè etone, paske m t ap verifye kèk dosye, epi mwen gade mwen wè majorite non yo se. Non ayisyen mwen di men non kilè gentan gen tout moun sa indiana ebyen lieutenant vil polis depatman nan vil sa yo rele anmwey pou kominote ayisyen an tèlman krim nan kòmanse moute depi lè ayisyen yo kòmanse viv nan zòn sa son seri de aggravated assault attempt to murder murder e vòlè afè moun, vòlè machin moun, car thief, vandalism se tout jan de krim sa yo kòmanse ap anrejistre nan vil Indianapolis. Se pa ayisyen ki fè tout, men an grand majorite, repòt ki soti yo fè konnen ke ayisyen yo se yo menm ki an grand majorite. Banm fon ti pale avèw. Lèm te vin isit, m pat vin anyen. M te vin janm te vini an. Men m pat pase mizè m te pase. M pa sot Ayiti nan yon fanmi rich, men m pa soti an Ayiti tou nan yon fanmi ki pi mal pase sa. Men sa k deranje m se ke se lè nou kite Ayiti anba ekstrèm kondisyon, kidnaping, vòlè, anpil nan nou se prete yo prete lajan pou nou pati, menm peye n poko fin peye yo. Nou rive Chili, nou pa regle anyen, nou rive Brezil, nou pa regle anyen, Finalman nou pran wout la. Anba vòlè, anba zenglendo yo, anba kidnapè yo, anba vye bèt sovaj, nou fè konben jou ap mache sou mò pou nou resi rive Meksiko. Lè nou rive Meksiko ankò. Nou dòmi nan lari, mal manje, mal viv pou nou tonbe la Ozetazini. Epi nou vle fè m konprann ke lè nou fin rive la, sa k pi enpòtan pou nou se pran yon zam pou n ap teyorize yon popilasyon? Menm vye mès, vye koutim nou te gen an Céline pote la pou fè mwen menm ki kenbe dinite m nan parèt lèd lè y ap pale de Ayisyen pou yo di Ayisyen Se kriminèl tout kote. Ban m di nou, m pa pot bon nouvèl pou nou, paske gen de envestigasyon k ap fèt pou yo depòte depi se moun ki gen antesedan penal, menm si w rezide. Komisyon pa chay. M ap travay anndan, m tande pawòl yo. Sa vle di ou fèm konprann ke nan tout opòtinite peyi sa bay, ou vin la ou gon aynayni fò nan men w, ou ka al aprann yon kou anglè, ou ka aplike pou yon pèmi travay, gon pakèt bagay ou ka fè, son zam ou chwazi achte pou teworize moun nan zòn nan oubyen pou teworize gang parèy ou men kanmenm. Wap mete moun nan zòn nan nan yon eta densekirite, se sa w chwazi fè. Ayisyen cheri m yo, nou ka fè mye ke sa. Li pa twò ta, se yon mesaj m voye ba nou pou nou kapab chanje mantalite sa. Se pa tout kote nou rive nou oblije antre nan gang, nou oblije antre nan zak, nou ka fè mye ke sa. Nou ka rive Ozetazini, nou chwazi imite bon moun yo, moun ki fè bon bagay yo. Nou pa oblije se vye bagay yo sèlman pou n ap pwochte tout kote n rive. Sa fè lapèn mezanmi. Mwen menm li parèt lèd pou mwen paske lèm rive yon kote mpaka di mpa ayisyen menm si mpa di mpa ayisyen nan konsyans mwen mnan manti a tèt mwen paske ey e lam fèt lam leve lam grandi nou tounen yon wont pou sosyete a nou tounen yon wont nan je mond nan antouka.